Nou va eskize yo, nou va koube tèt nou pou nou kapab priye pou ofrann e pou le mesaje. Père de gloire, Dieu d'amour, Dieu puissant, nou ran nan sèl gras a ou menm pou nou fè seri wa menm te a. Mèsi paske li te bon nan volonte ou Senyè pou nou te kapab la pou nou vini adore ou an

Lapè Bondye avèw. Achak fwa li te ban nou posiblite pou nou sèvil kòm veso pou l kapab itilize nou. M toujou renmen fredone ti chan sa paske pa gen pa gen pa gen pa gen Kretyen san sakrifis. Tout vrè kretyen yo dakò pou fè sakrifis. Tout vrè kretyen otantik yo dakò soufri pou levanjil. E sa te fè m rejwi lè m t ap gade tèm sa jodi a paske bagay yo fèt ti jan brèf. Kòm. Si gen, si nan yon match foutbòl yo konn gen jwè rezèv, ou konprann, ekip yo gen, gen jwè ki sou ban, ou konprann, eben nan levanjil la tou gen jwè ki sou ban ki la pou kouvri pou yon lòt. Nou pa renmen, mwen, mwen wè gen moun, gen moun ki ouvè kò, ki toujou cho. Ki panse levanjil la son bagay komsi son bagay ki te ki te dwèt ou konprann ki te lang si se dwèt ki pa vre wap gade nan debi levanjil la lè w fenk antre Lè w fenk konvèti, ou santi bagay yo yo lejè nan men w, bagay yo parèt bèl, ou santi bagay yo fasil. Men lè w kòmanse ap rale yon de twa zan, ou kòmanse ap ankre nan levanjil la, ou kòmanse ap pran rasin, jan w te konn reflechi oparavan an ou wè se pa menm bagay. Ou wè gen yon lòt refleksyon. Menm di sa se pou moun ki dakò fè sakrifis. Menm jan sou tèm nan, san brizman an, gen moun ki pa dakò sa. Pa gen kretyen san brizman. Pa gen kretyen san soufrans. Bon chante Telor renmen chante. M pa twò konnen l, men refren an di e nou swivrons les temwen dotrefwa. Gen moun ki pran plezi y ap di n ap swiv temwen dotrefwa yo. Men, si w ap rale istwa nèg sa yo, nèg y ap di temwen dotrefwa, w ap wè nèg sa yo soufri. Gen nan nèg sa yo koupe tèt yo, gen nan yo siye, gen nan yo lage nan chodyè lwil cho. Men men ou menm wap chante wap swiv yo Eske eske si yo ta pran w la yo met yon kout anba gòj ou eske wap di wap swiv yo? Si yo met yon gwo yon gwo gwo gwo chodyè lwil cho la dife a cho anba la yo di yap lage w ladan l pou levanjil eske eske reyèlman wap dakò piske w di wap swiv lè temwen yo te pran w la? Eske se yo dak eske wap dakò pou yo mare yon men ak yon men dwat ak konsa epi yo mare men goch la konsa la yo marew tep yo de mou ou konprann yo pral pran yon gro si pou yo si yo pou levanjil eske eske eske wap di wap swiv lè temwen do se fwa. Nou rive nan yon faz nou rive nan yon tan. Se pa levanjil sou fòm, sou aparans lan ankò. Nou bouke avèk levanjil sa. M pa ka sipòte. Se vre n pa gen gwo mo, gwo vokabilè pou n apike, pou nou di devan moun. Men, son tan k rive pou nou antre nan vrè liy levanjil la. Bondye beni nou. Amen. Epa epa vin fè Nou wè se vre Nou dakò Nou ka gen ti prechè a vre men se pa sa ki pou priyorite a paske Nou pa fè levanjil sal fòk Nou pwòp ou konprann fòk Nou bèl men se pa sa yo vre ki levanjil la se pa aparans lan Paul ap anseye pou di levanjil la pa sèlman an pawòl. Men la pwisans. Yè swa m nan yon priyè, m santi m revòlte. M santi m revòlte. Sa k fè m santi m revòlte konsa? E paske m ap gade, lè m ap li Bib, m ap gade dimansyon pwisans nèg yo. Mouchwa nèg yo ap al fè mirak. Lonbwaj yo ap geri moun, ou konprann, ap leve kokobe. Epi mwen menm m ap gade, kòmsi mwen, m santi m poko nan levanjil menm menm menm non. Gen de lòt sèvitè m rekonèt, nèg la sèlman pale, li lonje men l, gen bagay mwen ka fè, mwen, èske m nan levanjil? M santi m poko nan pwisans lan vre. S on tank reve pou gen swaf sa a. Bon, pou jan levanjil la ye la a, n ap gade si n ap fè nouvèl. Se bon Bondye pou anndan w wi, pou yo di, a, sètènman nèg sa a, malgre tout kritik ki genyen pou lòt yo, men ti grenn sa yo, yo. Nou konnen yo, yo bon. Yo ka fè ladiferans. Se sa, se sa, se tan sa k rive pou n kòmanse fè diferans ant vrè yo avèk fo yo. Son tan k rive. Bondye beni nou. Alò m te jis pran ouvèti parabòl sa a pou m. Paske m santi bagay yo, jan m wè bagay yo ye la a, si nou menm ki dakò fè levanjil tout bon, si nou pa pran men nou, ap rive yon lè, mwen m ap mande èske, èske pi devan la a, nan ane k ap vini la a, èske yo pa p fèmen pòt tout legliz? Se sa m wè. Èske, èske ap rive yon lè se lakay nou, n ap rete anndan chanm nou, nou rale bib nou, nou fè sèvis a lakay nou, nou fè l an solo? Apri montay konsa lap ye. M pa konn kilè men apri montay konsa lap ye. M salye w sèvitè Loulou. Bagay la bagay la tris men nou oblije. Men gon gwo tèm kap trete la e nou pap pèdi tan. Kisa kisa tèm nan di ankò moun ki moun ki la depi semèn nan kòmanse. Du gisement à la reconstruction un passage obligé nan nan ki liv nou tire tèm sa m pa tande non.

Nou bliye. He si se devinèt nou tap bay nou tap di nou bwè, nou bwè pwa. Bondye beni nou. Nou di ak Men se pa sa m wè non nan gran afich tèlman. M wè gen se se jenèz li chanje paske se vwe m pat la a men map swiv afich la lontan son bagay m bat pakè byen lètan sa wi map mete sou stati m. Li chanje. De. Wi mwen kon Jeremi. Jeremi 48. Ok. Ak 9 vèsè konbyen? Tout chapit la? Ok. Bon, m pap ba w manti, m pap vrèman chita sou ak 9 la, paske tèm nan deja, nou ka nou ka rale nenpòt vèsè avèk tèm sa la, paske se se de brizman, se de brizman n ap pale. Nou ka toujou li chapit lan, moun ki abitye li l, men n ap di de twa mo sou sa ki rele brizman. ki se yon pasaj oblije, san sanbrizman an, gen bagay ou p ap ka benefisye, san brizman an, gen bagay ou p ap ka jwi lakay Bondye. Bondye beni nou. Gen moun ki panse pou pou benefisye kèlke choz nan men Bondye, se sèlman vini epi Bondye di men m ba w sa a, al fè dega. Men gon pri gon pri a peye. Après Dieu pran le pèp Israël li soti an Egypt avèl après lè yo rive nan dezè a se la Dieu pral kòmanse trete kè yo li pral kòmanse moutre pèp la reyèlman kisa k anndan yo tou gen bagay pou Bondye fè avèw fòk li moutre kisa k anndanw. tout sa k pa bon yo, tout sa k move yo. Paske Dye pa pral fè gwo bagay avè w san l pa petri w, san l pa, san l pa pase w nan nan yon moul pou l ba w fòm pa l. Menm jan gen yon chante k di, Fasone m jan w vle. Gon lòt salis ki pral chante pou l di, Mwen vle yon veso ki itil pou sèvi w. Gen veso ki initil. Gen veso ki pa vo anyen. Ki tèlman pa vo anyen se nan yon vye depo yo mete l nan vye, ou konprann, nan depotwa k ap kwè pousyè. Gen kretyen konsa anndan legliz. Malgre l la, bib nan men, chan desperans, men se yon veso ki pa itil. Mwen m revòlte, m pa dakò veso initil. M pa dakò veso ki pa ki pa itil Bondye. Paske tan an li mande pou itil Bondye. Si w santi w poko itil Bondye, woule devan Bondye, m pa m pa konnen si se yon tan w ap pase devan Bondye, di, Senyè, m vle itil ou. Paske tan an mande sa. Paske travay la anpil. Travay la anpil, li anpil, men pa gen anpil ouvriye. N ap pran Romen.

Soti nan brizman konstriksyon yon pasaj oblije. Si w pa dakò bagay sa a, ou ka toujou kale kò w. W ap yaya kò w deyò a. Paske se de wout li ye. Se de wout. Gen yon wout ki tèlman laj, pandan w ap layite kò w la, avyon, Airbus, Boeing ka desann pandan w ap layite kò w yo pa frape w. Tèlman wout la laj. Tren ap pase li pa fwape w. Wout la laj. Gwo kamyon, moto, tout sòt. Yo pap fwape w paske wout la laj. Men gen yon wout ki sere sere. E kòmsi m ka di se yon match sere sere. Se moun ki dakò fè sakrifis. Otè ebre a pral di, nan Ebre 12, si m pa twonpe m, li di nou poko lite jisko san kont lepeche. M gen enpresyon, menm jou twonpèt la ap sone a, n ap lite. Si Jezi ap vini pita la, jiska mentnan n ap lite. Pou m montre w, s on konba, s on lit, tout moun ki pa dakò lite, tout moun ki pa dakò fè sakrifis. Ebyen ou poko prè pou sali sa. Ou poko prè pou wayòm nan. Bondye beniw. Nou wè e nan jenèz 32 a nou wè se istwa Jakòb. Ebyen Jakòb aprè lap kite kay Laban pou lale al rankontre avèk frè li Ezaou. Ebyen, Jakòb fè de madanm li yo pran wout la devan, li menm li rete dèyè. Etan Jakòb ap dòmi, li fon li fon kwazman. Li kwaze avèk yon pèsonaj. Jakòb nan dimansyon spirityèl li, nan nivo entimite l a Bondye, Jakòb konprann li pa ka kite pèsonaj sa ale san l pa jwenn yon bagay an retou. Bondye beniw. Se la m pral moutrew tout moun ki bezwen yon bagay nan men Bondye. Se vre bagay la nan men Bondye, men Bondye vle pou li lite. Bondye vle pou fè sakri sakrifis. Men Jakòb konprann dimansyon sa. Ebyen, Jakòb di, Mwen p'ap lage yo san pa be, san pa beni. Zanj la goumen, li lite avèk Jakòb. Jakòb lite. Jakòb tèlman lite, tèlman goumen ki sa zanj lan fè? Li kase anch. Pèsonalite. Pèsonaj la kase an Jakòb. An reyalite, lè n ap pèse pwofondè pèsonaj sa a, se pa nenpòt zanj. Se vre yo kalite l kòm, yo kalifye l kòm yon, kòm yon zanj. Men lè w ap gade nan etid apwofondi, ou wè se Dye menm. A swiv. Lè w ap gade nan vèsè pi ba yo, ou wè Jakòb di, Mwen lite avèk Dye. Sa vle di se pa avèk nenpòt pèsonaj Jakòb t ap goumen. Ebyen, avèk pèsistans, pasyans Jakòb, e pral konprann tou sa yo se de fwi ke ou dwe pratike anndan ou pou w benefisye kèk bagay. Paske Jakòb te pa pasyan. Jakòb dakò pèsevere. Fidelite Jakòb pèmèt ke li jwenn yon bagay, li benefisye, li viv yon bagay nan men Bondye. Men Jakòb ki te yon non ki ki vle di kòken, vòlè, rizye, ebyen Dye pral pran non sa a, paske Dye pap pran yon non yon moun avèk yon non ki pa ki pa vo kèlkechoz. Bondye beni w. Dye pa pran avèk menm non w gen an ki pa itil anyen, lasosyete fin rejte pou l pran non sa pou l al fè kèlke choz avèl. Dye pa p parèt tèt ou nan mitan yon pil moun san li pa fè yon chanjman nan ou menm dabò. Zafè Dye pral pran Jakòb li di, Jodi a menm, mwen chanje non w. Ou pa Jakòb ankò, jodi a ou se I, Izrayèl. Bondye beni nou. Ebyen, pou m antre nan vèsè sa a nan Women, Pòl pran di yon bagay ki trè trè enpòtan. Paske, jiska mentnan mwen anndan sakrifis avè w. Pou m montre w vi kretyen an menm se yon sakrifis. E sakrifis la menm, ou jwenn brizman an. Anndan brizman ou jwenn sakrifis la. Bondye beni w. E sa fè m pran mo sakrifis la, m pran sa pou m detaye kèk bagay avè w avan n tèmine. Youn nan bagay ki pral pèmèt ke ou benefisye kèk bagay nan men Bondye, se lè w dakò renonse. Renonse, renonse avèk tèt ou dabò. Renonse ak tout sa ki kapab anpeche w ansanm ak Bondye, relasyon. Tout sa Dye mete kòm entèdi, ou dwe renonse avèk yo. Tout relasyon, tout pwofi, tout bagay ou konnen ki te kapab itil ou se vre, men Dye pa dakò, li pa admèt. Ou dwe renon, renonse. E sa k fè li enpòtan. Menm jan Apot la pral di, lè movèz konpayi konwonp lè bòn mès. Pastè, si m te yon move zanmi etèlke Apot Moyiz, èske m t ap rekonèt ou? M pa t ap janm rekonèt ou. Yo kalifye sa yo di move zanmi, li gate lòt zanmi ki bon an. Men yon bon zanmi tou, li ka gate m nan sans ki bon tou, pa vre? Li ka enfliyanse n nan bon direksyon. Si move zanmi an ap enfliyanse m nan yon direksyon ki move, ebyen, lè m gen yon bon zanmi tou, l ap enfliyanse m nan yon bon direksyon. Bondye beni n. L ap ban m yon, l ap toujou ban m bon konsèy, l ap toujou enfliyanse m nan sa ki, sa ki bon. Paske m fini pa konstate m te fè yon priyè avèk Dye. E sa fè m prèske m pa gen twòp zanmi. Te gon te gon sèten tan, chak fwa m ouvè Whatsapp mwen an, 2016, 2015, 2016, 2017, lè m ouvè Whatsapp mwen, m pa ka fin li, m pa ka fin ekri moun. Men tout bagay sa yo pa t itil mwen anyen. Tout, ou konprann? Yo pa t itil mwen anyen. M di, Senyè, m santi m vle sèvi w tout bon vre. Nou vle etid ou paske nan direksyon m ye la se sèl ou menm k ka fouye menm paske m pa gen antouraj mwen pa bon menm yon gwoup m te responsab yon gwoup deklarasyon se vre nan sa n ap di nan tèks yo se bagay ki touche kè men nèg yo nan antouraj ou yo pa fè yo nèg la ap di w jèn fi jèn gason ou legliz epi an kachèt w ap fè tout kalite betiz epi sa nèg la ap di a nan mitan tèks la. Se pa li l fè vre. Mwen menm lè m pral nan repetisyon mwen m te responsab m konn jwenn jenn gason kanpe nan kwen ou konprann avèk jenn fi lè w reprimande yo ou konn sa yo di? Ou menm menm ou toujou pran pòz ou pi sen ou ou. Sa pwouve antouraj mwen pa pa bon. Sa yo sa yo pral rele yo fo frè. Gen de zanmi, menm si se anndan legliz la, pou pou fè levanjil la, pou pou mache nan liy brizman w lan paske fòk sa Dye vle fè avè w la, si l pwograme yon tan pou sa, anndan anndan brizman w lan, si l pwograme dizan, ou mèt te fè sa w vle dizan. Ou konprann? Dizan. Men konnya nou menm ki vle abreje bagay yo, ki vle fon wout, fon rakousi, pase nan yon wout ki pi kout, Dye kwaze bwal lap gade w. Paske se son plan li ye sou lavi w, plan an gentan fèt deja. Ou pa ka defèt li. Ou pa ka defèt li. E sa fè m rive nan yon dimansyon, m pa bay anyen règ nan anyen pou moun. Ou ka kritike m, kritike m. Ou ka pale m mal, pale m mal. Yon sèl bagay pou konnen, Dye gon plan pou mwen. Dye gon planifikasyon l fè sou lavi m. Li gon pwojè ke l fè sou lavi m. Se yon pwojè de pè. Se pa yon pwojè pou m echwe. Se yon pwojè pou m ale lwen. Son pwojè pou fè gwo bagay avèl map tann map pasyante map brize map pran fòm paske tout moun ki vle Dye fon bagay avè yo ebyen fòk ou dakò menm pou Dye pranw ou konprann si w santi w ka kouche atè pou Dye met pye sou kouw ou konprann. Fout pezo menm. Bon si si si Dye kontan pou Jezi kap soufri nan Ezayi 53 Dye kontan pou Jezi ap maltrete Dye kontan Dye Dye rejwi Jezi wi kounya ou menm wap di Senyè soufrans la kòrèk e ri Dye ri w e ri Dye ri w. E yon sèten tan, tande, m oblije ri bagay la, e fòk mwen di nou sa tou, e m pa t gentan di nou sa, m marye, avan m marye, nan planifikasyon maryaj mwen, Giraffe yon pakèt pwomès. M rive nou di mwen se premye fwa m viv bagay sa, Giraffe mande pou m di l kisa m vle. Mwen nan nan chanèl mwen man, m poze paske m poko gen kay, m poko gen anyen. M mande kay, senyè m bezwen kay, m bezwen ko, m bezwen bagay, m bezwen bagay. M kontan, Dieu mande m mande tout sa m bezwen. M mande tout vre. Ou konn youn nan bagay ki enpòtan, lè w mande, lè Bdye di w mande tout sa w vle, epi ou mande l vre, ou wè l pa di w anyen? Al di w anyen. Kanmenm ou asire, pa vre? Li pa ba w repons. Men youn nan bagay pou konnen, pou imajine, li pa di w, li pa ba w repons egzat. Li pa di w kilè. Kounya ou paka pi cho ke Bondye. Ou paka pi devan. Apre sa, nan moman nou tap pase, nou tap lapriyè, Bondye tap fè gras, epi Dyab di, A, m pral fè wè glwa ou nan maryaj ou. Mwen mwen kò nan chalè mwen panse glwa nan maryaj la se se gwo bagay ki pral fèt bagay sosyal mwen santim fin alèz map marye nan demen si Dye vle lè konsa m poko konn ki bò pral rete non poutan Dye gentan moutrem kote map rete paske m dòmi yon fwa bagay poum ta etone jan janm wè kotem ye nan sonj la. Nan premye si mwa maryaj mwen e konsa kote m te ye a. Jan m te wè l nan dòmi an. Poutan se lakay manman m, tout bagay. Poutan mwen m ap. M fin rakonte tout zòn kote m ye a. Kay m jwenn 15 mil, 20 mil. Di l kwaze bra l l ap gade m. Konprann? Son wout li pral fè avw, li pral fè avèm. Mwen m pi cho, Bndye pa di m pral nan fènde kay. Ou konprann? Ou menm m wè m devan, m devan map akonte, fè bri. A la fen, a dizè, m pral fini pa admèt m lakay la. Dizè, dizè sa a, chans pou mwen Bondye te, Bondye te sa fè. E sa tou ou pa dwe prese. Paske nan nan moun Bondye ap jwe wòl la, gen moun ki pa vle soufri. E tout moun ki pa vle soufri, w ap konn w ap konn w ap konn yon reyisit pou w echwe ankò. Paske tout moun ki pa brize nan dimansyon Dye t ap atann li an, w ap toujou reyisi. Paske Dye te gen yon pwogram sou lavi w, se ou ki abreje bagay yo men li pa abreje yo. W ap reyisi. W ap tankou wa Ozyas. Menm lè ou fou pakèt tan w ap jwi, jouk yon bon lè, kè w ap soulve. Paske gen moun pou Bondye fè yon bagay avè l, se yon bout ògèy ki anndan l. Paske ògèy sa tèlman gwo nèg. Di oblije fon kalkil li di a jan jan pral bagay sa ak gwo nèg an nan misye a sa ap pran 15 ans poum fin poum fin metrizel nèt an nan moun sa lè moun sa ap fin awoyo ou konprann moun sa ap vole ponpe e bout ògèy li rèd dèfwa ou genyenl anndanw ou pa menm konnen poutan gwo nèg anndanw paske son tan kap rive son son enpas Dye ap tann poul moutre sak anndanw lan ou menm ou cho ou awoyo. Kounya la ou pa vle tann Bondye fin trete ògèy sa nan lòd ebyen li kite w Ou prese li bo w pase l Aprè menm ògèy sa pral chavire w Gen moun son mansonj Dye wè nan dimansyon li pral mete l la son kote son pozisyon fòk ou bay verite men ou renmen bay manti

pou n ofri kò nou kòm yon sakrifis vivan. Se sa Fred, chante sa ya tout moun ki dwe chante. Chante Je viens à ton l'autel, offrande volontaire sa tout moun ta dwe vin chante. Paske w ap chante, w ap di pawòl, men reyalite chan an fòk ou wè l. Paske pou la premyè fwa m pral pèse mistè chan sa, m di kèk mesye. Eske pap soti malè vre pou m chita sou ou paske gen moun ki pa konn sa k otèl la. Otèl la se yon gwo founèz ou konprann se yon gwo bwa.